Apa salopri sa vodri sa li wè mwen pou ya va dra nan kafou sa l wè mwen e koze l bezwen koze la mande kontak kontak de kisa m pa konn kisa l ki biznis li gen pou l regle.
Epi ou pat rele m deja m te manke tiye misye ak e kou la. Se pou Bondye pwoteje l m pa fout salopri on kalòt wi. Epi ou menm tou ou menm lè wap mache nan lari a se kontwole ou tande. Mwen menm kote kote m mache la mwen menm tou aksyonè mwen menm. Ou konnen m jalou anpil ou konnen m ka tiye. Mwen mak tout zepom nan zòtèy mwen wi. Ou konnen m ka tiye on vakabon la sou kontwòw nan lari a m pa alèz. Epi mache Mache ale Mache ale lakay la Bon ok Mwen tou te kwè sa demwazèl sa Jou ap esplike m nan ou di demwazèl la anfòm Enpòtan Li chè sou li gen bagay Kote ou te kwè sa frè m Mon chè raz Mwen kwè sa demwazèl la pandan m ap soti nan ti plas la dèyè loutbo a Yo menm Mwen wè demwazèl la men M gon moun ki t ap pale m de li Yo di m se pou manje pou yon frè ki jalou anpil Yon frè ki jalou Mwen

Ti vagabon ou pa kwè tou. M pa konn vagabon, m pat gentan wè l, men si m te gentan wè l m tap fè m tap fè yon tap zòrèy boule ou konprann. Paka fache monchè wap di men m konnen ou jalou anpil men se son bagay tifi a baz lè demwazèl la flè a fè l voksal li ou pap konn ou konprann ou paka met ou anfas vagabon Pou tèt ti dam nan. Sof ke ou menm premye lye fòk ou pale avèk demwazèl la tou. Paske banm di w, gon fason moun nan pran lari, li atire moun sou li. Se li kap rele moun nan. Tankou li pa rele moun nan, li pa ouvri bouch li men fizikman, kalman, se sa jan l abiye a kap rele moun nan tou. Men Manno, men m wè sa m nan menm. Li te senp menm. Li met yon pantalon.

Jalouzi a metel de kote. Oh nou tout tou konnen tout nèg jalou tou. Yeah m konnen tout nèg jalou men paw la yon ti jan twò wo. Metel de kote m konnen ou pa tap janm vle wè sèw la nan yon move sikonstans nan yon move sitiyasyon men ou konnen se fim ye yap toujou abòdel e m pa ou pa vle pou sèw la mal pase nan nenpòt ki sans. Monchè depi se pou sè m nan ak nèg sa yo mwen ap fè ala m ap toujou fè jalou m pa konn pou yon lòt nèg lòt kote men pou nèg sa yo atè ala m ap toujou fè jalou de li. Men tout nèg ki atè a Rapha se baz ou yo ye. Oh bon se pandan nèg yo baz mwen an menm wi pase lè pafwa lè nèg yo ap pale de mal a jèn fanm yo nan baz la se pou sa menm wi frè m. Bon sa Rapha m konn doulè w santi. Ebyen Rapha pale ak demwazèl la Ou gon jan ou pale ansanm avèl lap konprann ou men antouka ou genlè pral fè bouch li ou ka pran pawòl nan bouch nèg pa gen pwoblèm frèm pa gen pwoblèm kesyon jalouzi a metel de kote non mwen m di sa klè frèm vagabon vagabon ka fò jalou a map fè ata ata Dano kite zòn nan la epa li li frekante youn nan jèn nèg yo atè a la menm frèm.

Tonton ou tou konnen mwen m son moun m pa jwe ak vagabon sa fè wè yon sèl zanmi m genyen m pa bezwen pi zanmi le moman yon vagabon ta vini danse avè m nan lari a pou malè li.
Dakò avèw men m ta sot ou pri da jèn gason sa yo paske jèn gason sa yo la jan mwen wè yo ap mache a la jèn gason pral wè w la